Mezanmi koman nou ye koman nou ye koman nou ye koman nou ye koman nou ye nan kay la la koze mistik e mwen te di nou gen bagay men nou pat kwe e reset sa se yon reset nap fe pou moun ki pran kout poud moun ki pran kout poud ok moun ki pran kout poud reset sa se map potel pou nou Premyèman, men kisa n ap bezwen, nou pral yon ti jan trè rapid. N ap bezwen yon fè yo rele fè AV. Sa se fè AV a. Ok, fè AV. Sa se fè AV a mwen pote pou nou. Mwen montre nou. N ap bezwen yon kivèt konsa. Ok, n ap pran fè AV a, n ap plimen l met ladan l. N ap pran fèy la, n ap plimen l, n ap plimen fèy la. Nou mete l ladan. Dezyèmman, e n ap bezwen lòt fèy yo rele fèy bwa kas. Trè trè trè trè trè efikas. Men fèy la, n ap pran fèy la, n ap plimen l, n ap mete l ladan. Mwen ap eseye plimen pa m nan. Mete l ladan. Twazyèmman, n ap bezwen fèy pwa kongo dim. Yo rele pwa kongo mapou men ni nap bezwen fèy pwa kongo mapou ok sa ki fè touf yo konsa jan nou wèl la ok nap pranl nap plimenl nap metel nou metel ladan nap bezwen yon lòt fèy yo rele fèy kapab kapab se kapab trè trè efikas men ni nap bezwen fèy kapab nap pran fèy lan nap plimenl. Nap mete l ladan. Katriyèmman nap bezwen fèy yo rele fèy manyòk amè. Men li. Nap itilize, nap pran fèy manyòk amè a, nap plimen l. Nap mete l ladan. Kounya la, nou pral pran sa yo, nap mete l nan yon pilon. Nap mete l nan yon pilon, nap pile l. Lap pile, lèl fin pile, sa yo ap vin kole ansanm, nap vin nan kivèt la nap metel. Lèn fin metel, nap pran yon ti sa yo rele sann ginen. Sann ginen, se sann ginen an, se sann ke lè w boule bwa lakay ou. Sann ki rete a, nan mistik lan yo relel sann ginen. Ou pran 600, ou mete, wap pile la avan. E pi apresa ou mete nan kivet la. Ou mete la adan. Katriyèmman, wap bezwen sa yo le sitwon. Wap pran sitwon mezanmi, wap koupe sitwon, janm koupe sa la, e pi wap pire l, wap peze l. Pou dlo tonbe, pou dlo tonbe nan, tonbe nan sa a. E pi apresa mezanmi, pa gen lòt bagay. Wap pran lay violèt la. Sa se lay violèt. ok lay sa se lay mwen te di nou lay sa li menm mwen gen lay sa yo mwen gen anpil lay violette tou wi men yo pa la yo nan biwo m pke m pa gen tan al pran yo nan kwadèboukè yo yo la nap pran lay violette la nap pile l tou ansanm avèk fèy sa yo epi nap mete l epi aprè sa men sa wap fè wap rale wap rale kò moun nan kote kap fèl mal la wap soti anwo wap desann pandan wap rale wap di fèy sa yo. ki gen tout efikasite yo, ki la pou detwi fluid negatif, mwen pase la a, e doulè ke m santi a, fluid negatif sa a pou l tou disparèt. Epi w ap rale l desann. Ou rale l, nan kò moun ou rale pati sa a, ou pa bezwen rale, ou ka rale jis sa si w vle tou, men e pa fòseman vin nan sa. Pati k ap fè w mal a w ap rale l pase desann. W ap soti nan senti w avè l, w ap rale tout pye w, lòske ou rive atè a, tou kite bagay yo atè a. Ou pase nan bò sa, tou kite yo atè a. Dènye bagay m ap di nou, lè w fin fè de jan de resèt sa yo, fèy yo pa jete yo nenpòt kote. Pa jete yo nenpòt kote. Pa jete fèy yo nenpòt kote. Kèlkeswa ben yo fè pou timoun nan, kèlkeswa resèt w ap fè pou trete kout poud, leve yon pay leve yon kote, leve yon wòch, mete ma remèd lan. Si ou pa fè sa, ou kite moun ki t ap ba w kout bagay la jwenn li, y ap ba w menm kout batri a ankò. Oke, y ap ba w menm kout batri a. Mwen e toujou pou evite videyo a long, mwen pa fè videyo m yo twò long. E mwen di tout moun nou konn sa pou nou fè deja, dechaje nou. Abòne avèm epi tout bèl video nap toujou jwenn yo. Siw gen difikilte ou wè ou paka rezoud, relem mandem kisa pou fè, map baw ide a wap travay. Ok paske mwen menm se youn nan moun tou ki pèsekite anpil ki pèmèt ke mwen chèche konnen kòman poum rezoud pwoblèm pam yo. Paske pwoblèm pam yo mpa pote yo bay moun se mwen k rezoud yo. Konsa tou nou menm nou ka rezoud pwoblèm nou tou. Ok m swete ke tout moun tande m nou al travay fè aplikasyon e pote solisyon bay tèt nou merci map tann kòmantè yo e map tann kòmantè yo pou m kapab reponn e si gen moun ki gen pwoblèm si gen moun ki se moun yo ta vle wè pa gen pwoblèm mwen disponib e mwen te di nou map travay ni sou kesyon trètman natirèl, ni sou kesyon medsin tradisyonèl, ni sou kesyon, mwen gen yon pil videyo mwen fè sou kesyon jeyoloji, ensi ke mwen gen yon nouvèl videyo m pral bay sou fizyoloji pou timoun ns 4, ns 1 yo tou, e svp. E answit aktyalite kap domine peyi a e map toujou pran yo poum lage yo pou nou. Nou mèt rete branche, tout sa yo map degaje, map travay kout ke kout poum pote solisyon sa yo pou nou. Mèsi a la pwochèn.